Salut salut salut salut mes amours mes chéritures mes baby so m prese m cho m gon prek la m bral fè sou Gaël nou mande m prek trop sou Gaël e eh men jodi a la m bral pete fyèl li an prek wè la aktyèlman la m apen rantre sot lekòl Alò, m aprann antre sot lekòl nou. Nou te gentan sot lekòl deja men nou te nan biznis lan. Nou te nan biznis lan, nou gen Pita avè nou, nou gen Izmayèl avè nou paske m bezwen ranfò pou prik sa m pral ba li an. M poko bak, m poko menm wè sa m pral di. M di Izmayèl ban m yon ide, Izmayèl di m li pa konnen e mwen k abitye avè l e mwen k avè l. M pral pran l jodi a e paske jodi a l tèlman pale moun mal nan klas lan, m pral fè l kite. M pral fè zanmi m kite. M pral fè zanmi m kite wi. Izmayèl va ri e mwen m pral ba l kenbe kamera paske. M pral eksplike w kòman, paske lè m pral antre kay Gaëlle lan, li gon galri, gon rido, m gentan wè pozisyon m, m pral fè w kanpe pou kenbe kamera a, prepare nou guys, men m bezwen ranfò, paske Gaëlle ka bat mwen, Gaëlle ka bat mwen vre wi, Gaëlle sa tèlman gen gwo sa, non sèlman l pa konn jwe, se yon zanmi m genyen mwen renmen anpil, m oblije aksepte l a tout defo l, e li menm tou l aksepte m a tout defo m, li pa konn jwe, men w a renmen fawouche moun pa w. Epa pase djaz sa. Ebyen ret branche. Fè yon ti poze nou bal wè sak pral gen. Epi baw. Ok ou wè la m bal antre la kay li an pete sone pou mwen sone pou mwen. M pata renmen li vin ouvè pòt lan sèl non. Paske li pa bon pou mwen. Ou sone pou mwen. Widiana Mitsou Widiana. Kout djaz Mitsou.

Pazon, Mamzou zanmim, ou wè kòman moun entènèt ap pale nou mal? Ou wè kòman moun entènèt ta swete nou pa ret zanmi? Premyèman,
Bon m chita, bon m chita paske m pa konprann. Moun ap plede de pale. Bon sa gen la? Vin tchenbe, vin tchenbe. Pale w li ka pale yon bagay chicha avè l. Fini, vin tchenbe.
Mwen li di konsa chicha ou pa.

Eske wèm sanble bouch moun ki manje. Mwen pa menm wèl menm non.
M sot di konsa m poko konn chans pou pale.
Mwen nan frijidè, m konnen w sof ou kremen manje, banm met, banm mande w si w pa k manje m vonvwen sou w men w pa menm reponn mwen. Bon m genyen tou. M poko bwè pa m non cheri. Ou ka fè silans pou m pale kounya ok banm di w sam gen avè w. M se pi bon zanmi w. Nou fèk ale nan w lekòl wal fè moun al pale nou mal, wal fè moun al, kounya kote ti blòdò w te wè, yon mesye fi li, eske w te nan liy sa yo? Ou te nan klas la, m te wè w t ap fè rans, m pa t janm konnen si w ta pral ekri tifi an pou w di l ou renmen l, ou ta renmen fon vi avè l, ou ta renmen di sou li, ou menm menm, ou menm menm, ou menm kote w konnen l, ou konnen l trè byen pou w al ekri l, w al ekri l, e sa k fè m te wè w tchoup tchoup.

Vantilatè a leve l. Yo peye menm jan.

Sou Widiana Bourdeau. Nan ma jwenn trik sa. Sou paj Facebook mwen Widiana Bourdeau osi. M gen 2 paj Facebook. Widiana Fans e Widiana Bourdeau. M pral fè yon paj pou zanmi m wi. Paske l ap anvi remèt mwen trik lè m ba l trik yo. Lè m fè l m ap fè nou konnen pou n follow li. Samdi si Dye ve, vin vale tonmtonm paske m ap lage trik lan demen vandredi an.